Bonjou, bonswa, bòn aprè midi e bòn nwi a tout moun kap gade video sa, sa depan de ki kote ke wap viv, non pam se Theodore e nan video sa mwen pral pale de Vitelom kap denonse kèk polisye ki li di konsa ke ki konn patisipe nan fè kidnapping, silteplè pa deplase map retounen nan yon ti moman e map tou pwofite okazyon sa poum di Merci a tout moun ki gentan abone sou chanel sa, map mande w pou pa neglije pataje chanel la e lèse yon kòmantè anba video yo pou youtube kapab fè chanel mwen an avanse e map diw merci ankò ke Bondye beni nou napwè nan yon lòt video ciao.

Ok tout nèg konnen. Gen tango toujou ke nou genyen pou n avanse sou yo. Sa vle di se sa yo genyen.
Nan monchè. Ou pa ka di sa yo genyen ankò monchè. Nèg kap travay, kap travay pou se tout rive n se tout. Nèg kap fè sekestasyon. Sa se kote lè mete fo cheve. Kidnaping, chak kidnaping yo fè yo met sou do vitelòm inosan paske li ki pi gwo kidnapè gen an Ayiti. Sa vle di yo fè w sèvi pon. Yo fè m sèvi pon, yo fè m sèvi zòrye epi yo menm pou yo ka pase. E pandansetan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò Monte Cristo a, kiyès k ap pran n? Bakòp BLTS. Alek swadizan kom yon polisye revoke epi Alek gen aksè pou Bako pa bal sekirite lap fè kidnapin 24 sou 24 epi yap di se mwen kap met nèg kap kanbriyole moun kap sekeste moun eske'n ka konprann ki kote peyi a prale an nou klè. Imajine nou nou pase sou wout la jan nou wè wout la fème a ki bandi k ka pase pou l al pran yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Ki jan fè pa egzanp kay Miracan tag tout otorite yo bò kote m nan youn pa janm kidnape? Poukisa e malere sèlman k ap kidnape?
Ou bay 3 jou, nan 3 jou sa yo pa reponn ki ki fòm mouvman w la pral pran? M panse aprè 3 jou apre 72 è lan tout moun ap konnen.

Mwen menm, mwen klè ak desizyon mwen. Ariel Henry pa pran responsabilite l li kontinye ap kite, m te ka di w fo polisye sa yo, endividi sa yo, bandi legal sa yo ap entimide zòn mwen an, mwen menm m ap demontre tout moun ke mwen pral frape pye m atè. Dayè, m pa enpòte m pa ekspòte. M kwè ke m konprann trè klè sa m di nou an. M pa enpòte, m pa ekspòte. M pa al achte zam, ni m pa al achte bal.
Èske w te konn kolabore ak avèk Fantom 709? Fantom 709, si m di w ke m o nivo Palè Nasyonal, m o nivo La Primature, m o nivo DG, m o nivo les ministères, m o nivo les directeurs départementaux, Sèke m fè pati de Fantom. Fantom se youn nan manm fondatè Fantom. Se youn nan rezon jodi a ki fè m ka pèdi building mwen. Se paske Elbe konnen trè byen kiyès ki mwen menm. Jounen jodi a l bliye. Men epoutan, li pa sonje si menm bakòp li m gen patwouj ladan l. Li pa sonje si menm sekirite l m gen kòtèj mwen ladan l. M vle l konnen ke. Gen yon jou lap jou. Leon Charles te rive tel pi wo pasel. Men pantalonl pat bon li te chire nan fon. Se yon menas ki fè pè w pè oubyen eske se yon menas? Eske son menas pou fè pè pa rapò avèk Jezi? Nou pa ka fè pè, nap chèche lapè. Si nou tap fè pè, nou pa tap antre nan negosyasyon avèk leta ayisyen. Se paske leta ayisyen klè, li vle pran yon akò, men an menm tan ke yo mande l negosye, voye dè zotorite chita, fè dè mizanplas, e pandan se tan, yo menm y ap taye plas yo pa anba, swadizan ke yo panse ke yo ka vale, men poutan se koulèv li ye, krapo pa ka vale. Bon Jojo, ki sòti nan sa ou te li, ki avoka ou te chita pale ansanm avèk pale nasyonal, èske ou kapab presize pou nou? Mèt Jean Ernst Chéry, lèks batonye de Mibalè. Epi sa ki di nan liv Lalankwont ke ou te fè avèk Wagner?
Pa gen anyen serye ki di, m di w lendi rankont lan pa abouti, an an mèkredi yo envite l, katrè l ap kite palè nasyonal, nèg yo sekestre l. Kisa w mande pou planifye pou okap pou nou menm? Tout planifikasyon se gouvèneman konnen kisa lap antann avè m aprè zak vandalis ke l fin fè anvè mwen menm. Kisa w mande?
Kisa m mande?
Reparasyon? Gouvèneman ki fè avè l avè w? Definitif.
Jiska mentnan m gen yo voye don sena, gen Lalane, plen doto kap negosye swadizan an favè gouvèneman. Eske w pa regrèt ke w te batay a kote opozisyon pou te vin. Jiska mentnan m pap janm regrèt paske m son òm piblik, m son Ayisyen, m deja konnen Dessalines te di l se youn nan nou ki pou ranplase l. E dan nou an toujou plen de tèt. Nap toujou vanse. Politik ke nap fè n paka fè bak. Eske w kwè nan batay wap mennen an? Jiska mentnan, jiskobou n prale jiskobou e n pap fè bak. Sèl sa li konnen lajistis pap janm ret ajenou. Jodi a sa ka rive lajistis san feblès. Demen si Dye vle l pa ka pa sou pye. Se youn nan rezon m te fè tout mwayen posib. M bay lapolis adrès mwen, mwen envite yo si tout fwa yo bezwen m ki kote pou yo jwenn mwen. Men yo pa janm chwazi antre nan yon antant avè m paske yo konnen gen bagay ki pa ka pale sou tab. Èske l toujou chita ansanm avèk Anita Pendo?

Koman map abiye lidè m koman koman pral avan avèk popilasyon an.
Wesam wesam ke ou elwanye de sa ke nou di. Nou nan yon zòn aktyèlman ki envivab, ki enpratikab. Lanwit kou lejou gen detounasyon, lanwit kou lejou yap tiye chofè moto, yap tiye malere, swadizan ke yap chèche bandi. Pandan yap chèche bandi, lapolis pa janm di yon jou. Li arete yon moun, li konfiske yon zam. Dezyèm bagay ki pi sansib, pandan wout la plen inite espesyalize kidnaping nan ap fèt 24 sou 24. Kiyès k ap fè oubyen polisye pa egzanp, m kwè e medya nou ye, m ap ba nou yon ti feedback trè leje. Nou gen Morisseau, tout nèg konn Morisseau. Li nan dcpj. Nou gen Jimmy tout nèg konn Jimmy pi o nivo de la dcpj Nou gen Tango Robo ankò tout nèg konnen yo Men pò kont nou menm nou la pou n avanse avèk sa ke nou dwe avanse Sa k enpòtan pou nou se fè sa lalwa mande pou nou fè Nou pa la kòmsi pou n ap voye monte pou n ap fè kòmsi fè pale de nou pou wè ke n ap pase pou pi bon.